Kijan n ye la guys se mwen Roberto Martino Toto atis spò la M ap fè ti videyo sa a pou m pale klè avè nou pou m vin dwat Anpil nan nou wè ti koupe lage ki gen sou entènèt la nou tande pawòl anpil yo e Richie bay pati pa l li fè deklarasyon pa l e se moman pa m mwen menm pou m bay pati pa m nan pou m bay verite. pou m pale klè avè nou. Ok, so nou pral dekòtike tout sa k gen pou dekòtike, nou pral pale klè, nou pral vin dwat sou tout pwen yo. Ann ale dirèk sou kisa ki mennen nou la a, ki vre pwoblèm nan. M panse ke jodi a la, maladi moun nan soufri a, se pa li l di doktè a. E Richie, son zanmi ou ye pou mwen. Ou son frè. Ou son moun ke m respekte anpil. Ou son moun ke, dayè, lè m pale de ou, m toujou pale avèk anpil respè. M toujou ba w tout flè w. Men jodi a la, sa nou t ap debat la, sa n ap pale de li a, se pa li menm ou vin pale de li nan videyo la. Ok? N ap pale de yon pwoblèm ki egziste nan HMI la. Kote ke anpil djaz ap plenyen akoz de klass ki pa janm vle fè fair play la. On jou pou mwen, on jou pou ou a nan bal, nan ouvri bal, nan fèmen bal. Ok. Wap pèdi on argument, ou gaye kat la, ou vire kat la nan kesyon koulè. Se pa sa li ye Richie. Ann rete dwat sou kisa pwoblèm nan ye. Kisa pwoblèm nan ye? M konprann ke mesye nou ta renmen pou tout moun, tout tan, tout moun ap gade nou, se nou gwo djaz la. Paske se nou menm ki toujou ap fèmen. Men kot respè a ye pou lòt djaz yo. Ok, se sa m t ap debat. Paske biznis lan gon fair play ladan l. Li gon lwa. Kote ke jodi a se pou ou, demen se pou mwen lè n ap jwe bal. Men si m jwe 10 bal avè w, se mwen k ouvri tou lè 10 fwa. Nan onzyèm fwa a m di, ey mesye petèt se ka e albòm Reglis se mwen k ap bay, m mande m di mesye aswè a la se mwen k ap jwe yon dezyèm. Paske piblik la soti ta, nou konn sa. Nou di non, pa gen bagay konsa. Se la, se la fristrasyon an vini. Se sa k kreye tout istwa a. Men maladi ou san, ou soufri a, se pa lè ou di doktè a, paske jodi a ou pèdi agiman an, ou pa gen agiman, ou vire l yon lòt kote. Ok, ou vire bagay la yon lòt kote pou moun pa vin kontinye ap mande nou pou ki rezon Deske nou paka fè fairplay la nan biznis lan. Ok e se sak fè m te pale de kesyon de T-vice, klass, klass son gwo djaz, T-vice son gwo djaz tou pou bagay ke nou fè nan biznis lan. Ok T-vice chanpyon kanaval, chanpyon festival, nou fè tout kalite bagay ki gen pou fèt, nou monte tout podyòm nan le mond antye, nou reprezante Ayiti avèk anpil fyète. Ok. Sa vle di ke fòk gon fair play nan biznis lan. Li pa ka pou ou tout tan. E se la a pwoblèm nan vin kòmanse. E ou pat janm adrese pwoblèm sa a. Ou vire l kote ou te vle mennen l lan. Ok. M te sibi yon kanpay konsa nan debi karyè mwen. Kote ke T-Vice t ap pase twò vit. T-Vice t ap monte twò vit. E gen yon seri de moun ki te met tèt yo ansanm pou yo te kreye yon rumeur pou yo te di ke ey nèg sa yo, nou pral kanpe yo, yale twò vit. Yo te kreye yon rimè kote ke yo te monte yon istwa pou yo te di ke wi Roberto te kanpe nan yon bal isit Florida pou te di ke gen twòp mouch nan lèt la. Ki te totalman fo. Men a lepòk, pat gen rezo sosyo, pat gen entènèt pou m te ka defann tèt mwen jan m ap fè l jodi a. Ok. Pa bliye m se pitit Robert Martineau, m leve nan Scorpio. M leve sou jan m ti kit nan repetisyon. M se yon moun ki renmen tout moun. M se yon moun ki viv ak tout moun. Lakay mwen yo pa t janm aprann mwen pou m te diskrimine. Okontrè, nou se moun ki renmen moun. E dayè, laprèv, nan trantan de karyè mwen, m travay avèk anpil moun, yo ka temwanye l. So jodi a la a, sa fè m mal pou m wè ke se ou menm Richie, zanmi m, k ap vin itilize kat sa a kont mwen. Ou konnen! kisa nou pase deja avèk vye rumeur sa. Pou pase pou pi bon, pou pase pou pi bon, ou prale pou ou pral eseye kraze yon zanmi konsa nan nivo sa, pou al rale kat koulè, pou al fè jodi a la kolòn ou yo, kèk grenn fanatik wap vin sou entènèt vin lapide m, zanmi w lan, yon moun ki renmen w. Pwoblèm nan pa rive jiske la. Pwoblèm nan son pwoblèm mizikal. M desu anpil de ou. Pa bliye ke nap pase yon moman ki difisil. Kote ke moun ki rantre isit Ozetazini sou pwogram Biden nan, ni moun ki gen statu ki gen tps, yap pase yon move moman. Yo dan lensètitid. Yo pa konn sak pral pase. E nou menm se de anbasadè nou ye. Se moman poun ini nou. Poun al fè tande vwa nou. ok pou n chèche yon solisyon pou moun sa yo se pa moman pou n ap kreye dezinyon ok nou tout nou se ayisyen kèlkeswa koulè po nou men nou se ayisyen mwen m fèt an ayiti m grandi an ayiti m twouve ke diskou w la li pa t apwopriye l trè mechan Richie se pa moun sa a m konnen an an n pale de dosye Renaldo a ke w akize ki sabote w 9 fwa sou 10. Alò, ou konnen yon nèg ap sabote w epi ou kontinye ap jwe avè l toujou? Ou pran moun pou enbesil wi ti monchè. Se pa vre ditou. Ditou! Pa janm gen sa. Se yon istwa ki te egziste depi lontan kote ke Renaldo ak Ti Sègo kanpe nan yon lòbi otèl anvan yon bal Klass T-Vice epi Ti Sègo di msye, A m tande w abitye dekonekte djaz, m tande w abitye sabote djaz, bon m ba w defi! M ap kanpe sou sej la aswè a ou pa ka fè l. Renaldo te di l dayè nan yon entèvyou. Se te yon bagay ke l t ap jere avèk ti sègo a lepòk. Sa pa t gen anyen pou wè avèk klas ditou. Pa vire bagay la, pa vin fè l parèt tankou T-Vice se yon djaz k abitye sabote. Tout moun nan biznis sa a gen de lè yo konn fè ti bagay. Anben gen anpil moun ki plenyen pou klas, ki di ke gen de line up tout tan, lè klas aprann tèl djaz nan yon line up, li fè retire djaz sa a, oubyen gen yon seri de bagay gen anpil moun k ap plenyen pou nou tou. Men jodi a la, Reynaldo pa t kache sa l te fè a. Li te kanpe devan tout moun, l eksplike, l di s on bagay li t ap jere avèk Ti Sègo. E jodi a la, lè n al Nouyòk se Ti Sègo k kondui nou, nèg yo konn fè blag sou sa. Epi l pase. Men pa eseye vin kloure Reynaldo tankou yon move moun, tankou yon moun ki pa zanmi w, yon moun ki pa renmen w. Tou lòt jou, pa gen ennan de sla, Reynaldo monte lakay ou, l al anrejistre Cadelouse k ap chante sou albòm Klass la. Gen anpil fal ki desann vin la nan stidyo Vaystoke. Renaldo travay des heures et des heures pou l ranje yo, pou l revoye yo pou ou pou albòm ou. Hein? Se moun sa a ke Renaldo ye. Renaldo pa moun ke w ap fè lapide sou entènèt la, kolòn ou yo, fanatik ou, zanmi w ap lapide l maten, midi, swa. Se t on istwa Renaldo a Ti Sègo. Pa gen Renaldo a Klass. Mon cher m desu. On lot kote ki fem pi desu anko. Richie map raple w m son zanmi m pa yon enemi ok pa pase raj ke album ou pa tro byen mache a oubyen raj ti mezantant ou ka gen anndan djaz ou pa pase l sou mwen oubyen sou Renaldo ok ou di ke konpa direk rezime a Richie et Arly. Eske eske eske ou tande sa w t ap di a? Hein? Kisa w fè a Gazman? Kisa w fè a Gracia? Kisa w fè a Brutus Zenglen? Kisa w fè a Nèg Djakout yo? Kisa w fè a Shabba Ekip? Kisa w fè a Nickenson Prud'homme, Ti Djo, Richard Michael et tant d'autres? E sa k te vin anvan nou yo menm? Ou di konpa dirèk se ou menm avèk Arly. Èske ou tande sa w te di a menn? Ou minimize tout moun jodi a la pou pase pou pi bon. E m ap pwofite di tout moun k ap gade m yo la ke T-vice ak Klass pa gen pwoblèm ditou. Se yon pwoblèm ki egziste ant Klass e tout lòt djaz nan biznis lan sou afè jou avan, jou apre. Sou kesyon fair play la. E se pa mwen sèl ki plenyen de li. Chak moun sou wout yo, chak moun ap fè afè yo. M ap pwofite tou pou m salye tout fanatik, tout moun ki sipòte nou, tout moun ki kwè nan nou, tout moun ki aprann konnen nou apre tout ane sa yo nan biznis sa a, ki wè ki kalite moun ke nou ye. ok m renmen nou anpil tout fanatik tout sipòtè T-vice m di nou mèsi mèsi le fèt ke nou konprann nou konprann jwèt ki toujou ap jwe kont djaz nou an kat yo toujou ap rale kont nou an toutan e fwa sa sa pap pase m ap pwofite tou ankouraje tout moun. Si w poko fè l, pou w al tande mizik chedèv la ke nou fèk met deyò, al gade videyo a sou YouTube ok, se plis n ap stream, plis n ap gade, se plis n ap ankouraje djaz nou. Jodi a, T-Vice se yon patrimwàn nasyonal. T-Vice pa pou Roberto Arenaldo sèlman ankò. T-Vice se pou pèp ayisyen an. E jodi a la nou leve drapo peyi nou, nou mennen kilti peyi nou nan lemonn antye e nou fè l avèk anpil fyète. Ou ka pa renmen T-Vice, men respekte l. M renmen nou anpil, mèsi pou ti tan sa a ke n te akòde m jodi a la epi n ap keep going, pa gen kanpe. Rèd rèd mèt la.